Nan video sa nou pral pale de copy, cut avèk paste ki sinifi an min. Copy a sinifi kopye, cut la se koupe, paste kole. N al gade ansanm avèm. Pou m fè video sa, mwen kreye 4 folder, lundi, mardi, mercredi e m kreye youn ki rele jour. Dan, an di ke nou bezwen kopye lundi mete nan jour. Sa n ap fè, se nou ale sou lundi. Nou fè klik dwa sou Lundi. Nan menu sa k parèt la a, nou klike sou Kopi. Nou kopye Lundi. Kibò nou pral ansanm avè l? Nou pral avè l nan Jour. Donk Jour la se destinasyon an, Lundi se source la. Nou pral nan destinasyon an avè l. Nou ka fè doub klik sou li. Klike anndan folder a, nou klike sou Paste. Ou te ka pa bezwen fè, ou te ka pa bezwen ouvri sa a tou. Gade n ap fè yon lòt fason. An n ale pou Mardi, klik dwa. Kopi. Fè klik dwa sou jou. Sa w pa bezwen ouvri l, fè klik dwa sou jou, klike sou Paste. Donk, se Se menm bagay la. Yep. Si nou ouvè jou la, n ap sipoze wè lendi a madi a anndan l. Ok. Lendi, madi, li anndan jou. Mentenan. Mwen an kouzin mwen ap fè menm bagay la tou men nou pap itilize souri a pou nou fèl nou prale nap fè sa yo rele yon rakousi klavye keyboard shortcut ok nou pral fèl avèk sa yo rele yon keyboard shortcut oubyen yon rakousi klavye sa nap fè nap klike sou mèkredi nap seleksyonel se kouman sa nap fè avèk Souri an. N ap prese kontwol. N ap kite men n sou kontwol la, n ap prese se ansanm avè l. Kontwol se. Lè n fin prese yo ansanm, n ap retire men nou sou yo. Answit, n ale sou jou. Nou ka ouvè jou an si nou vle. Apre sa w vin anndan la, w ap kole l avèk yon rakousi klavye ankò. W ap prese kontwol, w ap prese ve. Wè, otomatikman, fo lèm nan li kole nan jour. Ok. Pou m kopye, mwen itilize kibòd shortcut oubyen rakousi Control C. Pou m kole, mwen itilize Control V. Pa bliye m te di nou rakousi son mwayen pou m fè yon travay pou l pi rapid. Donk se sa m fè la, olye m ale m al fè klik dwa, m tou senpleman vini sou kibòd mwen an la, sou klavye m nan, m prese kontwol se pou m kopye, m al si men fòk folder a seleksyone dabò. Ok. Premye bagay w fè w ap seleksyone folder w bezwen kopye a, apre sa w prese kontwol se pou kopye l, answit w al li kote w vle mete l la ki se destinasyon an. Ok. Ou fin seleksyone kote ou vle mete l la, oubyen ou ouvri l, anndan l ou fè kontwol V. Yes, good. Mentenan, nou pral wè kòman pou n koupe yon foldè oubyen yon fichye. Men n ap plis travay avèk foldè. Mentenan, an n siprime sa yo. Ok, prese delete sou klavye a. Ou tou ka siprime l la, wè, delete. Li di eske ou si ou vle transfere 3 folder sa yo nan poubèl la, ou di yes. Ok, fèmen fenèt la. Mezye nan, an di kounye a nou pral cut yo. Ebe pou cut yon folder, se klik dwa. Sou folder yo se cut la, ou klike sou cut. Tomatikman ou klike sou li wap wè wap wè folder a parèt an dim ou byen li parèt yon ti jan li li pa aktif. Wè? Denan, sa wap fè, wale nan jou, ou ouvèl, ou fè klik dwa, klike sou paste. Yep. Lundi, Mete nan remak, w ap wè ke lè w kopye folder a, source la toujou rete la a, ok, ou fè yon kopi de source la, ou vin la, ou vin kole l nan yon lòt, yon lòt destinasyon. Ki diferan de koupe, lè se cut ou cut yon dokiman, e kòmsi ou move li, ou byen deplase dokiman an. Ok. Cut yon dokiman signifi deplase dokiman an, oubyen move dokiman an. Ok. An n ale pou nou wè. Mardi. Klik dwa. Cut. Yes. E pi w al nan jou a la, ou ouvri l. Ou fè, ou ka klike la tou, w ap wè la, make paste. Ok. Klike sou paste, l ap kole l la pou ou. Ok, mini copy, etc. Mentenan, mèkredi an, nou pral fèl avèk kibòd la, oubyen klavye a, òdinatè la, sa nan fè nan seleksyonel, rakousi klavye ki pèmèt ou cut, oubyen koupe yon dokiman, se kontrol X, ou prese kontrol, ou kite mòso kontrol la, ou prese X ansanm avèl. Apre sa, ou retire blur tou sou yo, ou ouvè jou, Ou prese Kontwol sou klavye a, oswa ou prese V pou kole l. Alright. Mentnan gen lòt fason m kapab fè l. An n met sa o deyò. An n mete 3 folder sa yo. Wap wè jan m pral mete yo deyò. E kòmsi m pral move yo, m pral cut yo men yon lòt fason. M ap deplase yo kounya. M pran yo la, m glise yo, m lage yo la. M lage yo sou biwo a. M klike, glise. E sa yo rele drage a. M seleksyone yo dabò, m klike sou yo epi m glise yo lage yo sou biwo a. Mentenan, mentenan, ann al gade lòt fason nou te ka fè l, bon ki pi fasil. Nou te ka tou senpleman pran lendi an, n klike pou n move li, m jis move li nan jou, wè. Mardi, ok, sa e metòd drage, sa e, se kòm, sa, sa se kòmsi ou kèt dokiman an. Ok Donk nou wè diferans ki gen ant kopye cut Lè w kopye yon dokiman orijinal la toujou rete kote l te ye a ki diferan de cut Lè w cut dokiman kòm si w deplase dokiman kote l te ye a ou pa gen okenn sous ki rete ankò Donk se konsa ou kopye yon dokiman e konsa w cut yon dokiman e toujou met nan tèt ou ke Lè w ap fè etid, lè w ap itilize kopye kole, fò w toujou gen yon sous, yon destinasyon. Paske destinasyon an se kote ki di ke men kote ke m vle al mete dokiman sa a m kopye a. Se sa ki destinasyon. Ok guys, n ap wè yon lòt videyo.